Youn nan manb legliz lan li mande m kòman ke m kapab fè chan yo parèt sou videyo an. Enben, rete branche e n ap vin avèk plis presizyon sou chanèl pa w la, chanèl Jan li ye. Yes! Yes! Ou konnen ke m pa ka kòmanse videyo san ke m pa salye nou. E m ap di nou mèsi. Mèsi di fè ke nou te subscribes, nou te like. Videyo m yo e nou te pataje yo avèk zanmi nou e nou konnen l chak lè ke nou fè l se yon pakèt bagay ke nou fè pou mwen menm e pou yo menm e pou yo kapab aprann tou. Si tout fwa ke ou menm w ap gade videyo la ou poko subscribes enben ale fè l fè li Epi pa bliye patajel avek tout zanmi. Paske chanel sa mwen menm mwen te kreyel spesyalman se pou kominote ayisyèn nan. Paske mwen konnen ke yo nan pakèt pwoblèm. Tout legliz ayisyen genyen yon sèl pwoblèm, pwoblèm teknisyen. E. M pa ka pale ankò. Ann al sou tab la kote ke m pral kòmanse avèk videyo a.
Ok, ok. Sa se konpitè ki genyen chan desperans lan. Epi, sa se konpitè k ap fè chemin nan. E sa se konpitè ki gen, sa se konpitè sa a ki gen OBS la sou li. Sa se OBS la. Men sa se chan an. Puiske m te gentan set up yon chan e nou pral sèvi avèk li. Premye bagay ke nou menm nou dwe fè pou ke nou kapab fè lyrics lan parèt anba a la, tankou si ke wap gade sa la, ou wè sa anba a la, epi tou ki sa ou wè, ou wè background lan li black. E tout kote ke ou jwenn background black sitou nan item mini pro sa ke map itilize an e ou ta sipoze ale pou kapab itilize upstream key an avèk item gen key yo ki kapab up gen key yo ki kapab down but Ki ke nou pwal itilize an se ki ki up la. Meaning that e videyo an pwal anba epi tou sa nou pwal fè sa itilize tankou yon kle. Enben kle ke nou pwal itilize e pou li an se Luma. Se Luma key. Men avan ke pou ke avan ke nou fèl il fo ke nou.

E gen upstream ki gen gen downstream ki but jodi an se avek upstream ki e nou pral servi euh lè ke nou rive nan nan yon sitiyasyon parèy e premye bagay ki dwe enpòtan pou nou se ki kote computer sa ye paske e si ke nou gade

ke m genyen an ke mwen menm m te mete li nan chanèl 3 pa vre nan chanèl 3 enben lè ke n ale la sous lan ki sous ke nou pral chache nou pral chache sous konpyoutè sa e sonje ke nou te mete sous lan nan chanèl 3 sous sa nan chanèl 3. Enben, sous lan li pa ka lòt, se kamera sa. Egala li pral nan kamera 3, paske se la ke nou mete l nan twazyèm nan. Men li dèyè a la, li al nan twazyèm nan. E ki sous lan? Se toujou menm chanèl la. Nou prale nan 3 a. epi ok lè ke nou fin seleksyone sous sous lan avèk ki sous lan lòt bagay ke nou dwe fè nou dwe aktivel kote ke nou pral aktivel nou pral aktivel la nou jisteman on li epi nou minimize ekran kisa ke nou wè la Nou wè ke l parèt nan OBS, pa vre? Nou wè l parèt nan OBS. Men, eske nou jwenn videyo parèt ladan l? Lè ke w gade la a, nou pa wè videyo ki parèt ladan l. Lè ke nou ale sou sa, nou seleksyone 1, e kisa ke nou wè? Li parèt. You see? Sa se sa moun ki anndan legliz lan ap wè, sa se sa moun ki andeyò legliz lan ap wè tou. Kounye a, si ke nou ale la a, nan chan an, sonje, sa w wè? Gran Dye, nou te benison. Ou wè l la tou. Ok? Ou chanje l? Eternel, ki sa w wè la? Eternel. Sela ve dire ke tout lè ke, depi ke w ap fè yon modifikasyon sou computer sa a, e chan an pral parèt e sou OBS, ke o, e OBS e li menm ki pral live la, l ap voye tout bagay sa yo, tout videyo yo deyò avèk a tout chan an. Aktyèlman la ke m ap chanje. You see? Pap chanje, sa se tout chan. Alright, m rete kwè ke nou konprann. Yes, e nou gentan fini avèk videyo a. Sela vle di ke m rete kwè ke ou te konprann e wap mete la an aplikasyon. Si tout fwa ke wap itilize Etem Mini Pro ou di mwens yon lòt switcher, sa ki pi enpòtan pou ou se chèche itilize Luma Key epi tout chan yo mete yo background yo black epi lè konsa lap pi fasil pou ou. Rete branche, nou gen yon pakèt lòt videyo kap vini. Sonje ale anba ekran sou la men dwat, subscribe, like epi pataje videyo a avèk tout zanmi e fanmi ke nou genyen. Rete chanèl paw la, pa lòk chanèl jan li ye. Yes!